Map kouri anpil la. Map kouri anpil la. Map fè anpil swe pase la. Li bon lò swe anpil. Lò al fè spò. Anpwen. Li bon anpil en. En ale. Aah. La aspò a bon Li kenbe Li kenbe kè a Pi byen l fè kè a jete pi byen Anpwen Selil yo l Lache ou relache selil yo Anpwen Anpwen Ou bezwen fè sa Ouh E la m gen nan bouke la M poko menm fè anyen la menm non Hehehe M pa menm fè anyen la m gentan bouke oh waww Kote m rive la m pral tou kraze la tout kòm kraze la wi ou konprann Ou fè 2 zèd tan wap kouri 2 zèd tan wap mache nan menm 2 zèd tan wap fè ti pale wap fè ti videyo mete la pou moun yo ou konprann Mwen m pa renmen lè m ap pede fè videyo. M ap fè grimas. Gen grimas a ladan l tou. Men ou fè videyo pou pale de peyi ou ki enpòtan. Menm lè ou pa jwenn moun gade ou. Men, lè yon grenn moun pase sou li. La va di video sa a gen anpil lò ladan l. Gen anpil bèl pawòl ladan l. Ou konprann? Se men nan men n ap pase video a. De laponyèt a laponyèt, n ap pase video a. Ou konprann? M toujou leve vwa m pou nèg geto yo. Konprann? Se pa politik, nou pa nan politik. Nou pa nan politik, nou jis ap fè vwa nou pase. Konprann? Se pa politik, n ap fè vwa nou pase, ti spò n ap fè. Pou nou enjoy ti jèn yo, pou yo pa dekouraje nan etid yo. Menm lè yo pa gen, menm lè gouvènman pa lonje men ba yo, pa kanpe avè yo. Nèg yo pral, pral lekòl grangou, yo retounen lakay yo grangou. Yon bout bèg nan do yo. Se sa k, k'ap ba nou de se nèg konesans a palto yo. Nèg konesans a palto, se sa l vin ye pou nou. Men, nèg konesans yo, nou pa la pou nou vin pa la pou nou itil peyi nou, paske menm lè yo ta mete nou, se afè pa nou vin wè, paske nou wè nou te pase twòp mizè. Konprann? Avan nou te rive sa nou te ye a, nou te pase twòp mizè. Ou konprann? Sitou pou fi yo, nèg yo mande kouche jèn fi yo, pou yo ba yo yon pòs. Pou yo ba yo yon pòs. Pou ki sa? E fi a li menm pou djab? Hum! Li pa fè bagay la a prèv de konsyans li. Li ouvri kò l. Bay vagabon an, fè sa gen pou l fè a. Lè konsa vagabon li menm, li vle li konfyans mennaj li, konfyans madanm li. Ou konprann? Madanm li vole konfyans mari a. Se fenomèn sa k ap pase nan peyi m. Ti jèn pa ka travay. Yon yo ap yo fin aprann. E pou yo aprann nan lekòl yo ye a, yo mande anpil lajan pou yo aprann li. Ye, yo mande anpil lajan. Yo mande anpil anpil lajan. Pandan se tan peyi a pa ofri jèn nan anyen, li pap travay, li pap fè anyen. Dèfwa se yon frè, yon sè, yon zanmi ki nan peyi etranje. Se sa k fè fò nou bay ti mesye Brezil yo, ti mesye Chili yo anpil respè. Konprann? Paske yo ede yo fè anpil wi mezanmi. Yo fè anpil wi. Yo soti, yo kite peyi yo. Jis pou yo ka lonje men bay manman, papa. Yo vann tè yo, vann bèt yo. Waw! Waw! Pou yo ka lonje men bay fanmi an. Ba nèg sa yo, nèg sa yo son ewo yo ye wi. Fredi pa fredi. E anpil jèn tou ki pran wout la, ki antre nan peyi grand puissance la, kap travay. Humm yo konnen depi yo nan peyi ya kanmenm pap gen grangou grangou kaba wap wè sal te ye ya 10 dola 20 dola fanm ya separe l la bon kafe la leve granm maten ti mesye sa yo son ewo. Mwen pran. Sa m chwazi pou m ta di nou chak la mesye ki dote Brezil, dote Chili. Travay di wadwe koto ap travay la. Pa gen sou metye. Depi ou deyò, deyò pou bon. Ou konprann? Se sak nan pòch ou ki konte, se sak nan pòch ou ki di pa ou. Sak nan pòch ou. A 10 dola ou anpil, ki sa ou kapab fè? Ou ka fè 10 dola tounen 20 dola, ou ka fè 30 tounen 40. Ou konprann? Depi ou konn sa ou a fè, depi ou ap jere tèt ou byen, depi ou swiv, depi ou swiv leny. Moun ki te pase yo ki reyisi yo. Mpanse anpil bagay ou ka ede tèt ou, ou ka ede fanmi. Menm lè fanmi a pap ka ta vle jwenn a 100 pou 100, men li pap kapab jwenn a 100 pou 100 pase ou konte gen madanm e ou menm ki gen madanm deja, pitit deja. Bagay yo vin pi amelyore pou ou, sa w kapab fè a se li w fè. Ou pa ka bay milyon. Ou pa oblije bay milyon. Ou konpren? Ti 20 dola ou voye ya. Li te gen nan gen pil pwojè. Se kase ou kase kou ti 20 dola. Ou kase kou ti 20 dola. Konya pou fèl mache. Ou gen bil pou peye. Ou konpren? Yon jen pa dekouraje ou te ou te anvi ou lon bel machin. Travay di. Ou anpran? Menm lò ap domi nan lò fè prive. Menm lò ap domi nan siman. Menm lò ap domi sou demo sou rad. Pa dekouraje. Ou pa prete konsa chak jou. Ou anpran? Se komansman ki pi difisil. Men. Depi ou konn kisa, ki liy wap bay tèt ou, depi ou konn kote ou vle vize tèt ou, depi ou konn kote ou vle mennen tèt ou, ou konprann? Mwen panse ou ka jwenn rezilta lavi a. Rezilta lavi a se nan men w li ye frè m. Pa dekouraje. Pa koute ti nèg ki vle di li pral dekache yon tèt machin. Pa koute ti nèg ki di konsa li pral fè milyon. Ou konprann? Gen de nèg tou yo pa travay menm jan ansanm avè w. Ou konprann? Men ou menm pou w fè l, fòk ou travay di. Leve granm maten al travay, mete bèg ou nan do w kòm dabitid. Ou konprann? Al pran bis. Pa kite dòmi. Dòmi pa ofri w anyen. Dòmi pa ofri w anyen non zanmi m. Pa koute dòmi.

Pa dekouraje frè m. Pa dekouraje, pa kriye, pa koute kan manman k ap di w, fanmi k ap di w li pa gen yon dola l ap kriye. Men w pa ka fè mal a tèt ou. Non, w pa ka fè mal a tèt ou men. Se poko moman pa w la pou w ede fanmi an. E jou moman pa w la, fanmi pral rejwi, fanmi pral kontan. Men l pa p gade lè l t ap kriye a. Ou konprann? Tann jou pa w la. Tann jou pa w la. Te gen yon mizik ki te di sa a, tann jou pa w. Mizik barikad la son ton bèl mizik li te ye men. Jou paw la la. Ou konprann? Mizik barikad la se ton bèl mizik li te ye. Tann jou paw. Jou a la menn. Jou a la. Lavi yo pat gentan koupe pou sa menn. Ou menm ki Ayiti tou menn, ou ta anvi vwayaje menn, ou ta anvi ede tèt ou. Ou ap viv, ou son jen ki gen konesans, ki gen entelijan menn. Ki gen kapasite, fòs ak kouraj, ki devwe pou yon bagay demen. Pa dekouraje menn. Chak moun se jou pa yo ap poko rive. Jou pa w la ap poko rive. Ou konprann? Sè m, pa kouri al fè yon pil pitit Ayiti. Ou konprann? Ale lekòl, kraze bèt ou. Etidye. Ou konprann? Chache kolabore avèk lòt zanmi yo. Pase, gen de grenn zanmi ou jwenn son lò l ye pou ou. Gen de grenn zanmi ou jwenn, se plis kon dyaman l te ye pou ou. Pase li delivre ou, li ouvri zye ou, li mete ou an kote. Konprann? Li lonje men ba ou, li pa kite ou tonbe. Ouvri zye ou, kale zye ou. Konn sa w vle. Richès ou nan men w li ye. Pa dekouraje. Pa dekouraje. Vi a la. L ap toujou la. Pa dekouraje. Mwen m renmen lè moun ap toujou di konsa m sonje lontan mizè m te konn ap pase pa panse avèk mizè w te konn pase sou toujou ap panse avèk mizè w te konn pase w ap toujou rete nan menm bak la w ap toujou rete dèyè panse avèk prezan jodi a ok m gen yon bèl job pa rete pou ap di ti job m gen yon bèl ti job pa nan ti job tout ti se kraze l kraze w Wi, w'ap wè, ou t'ap leve sak, w'ap wè sa w' t'ap fè a, ou t'ap lave veso, w'ap wè sa w' t'ap fè a, m' jwenn yon bèl djòb la. Yeah, bay tèt ou fòs men, pou fè sa w'ap fè a men. Ou te Ekwatè men, lavi a di pou ou, bay tèt ou fòs, Brezil, kèlkeswa sa w' jwenn nan, Toutotan w kapab, pouse pou pi devan, pase gon lè kò a pap kapab ankò. Pwofite, pwofite. Konprann? Pa gaspiye lajan w men. Nan achte bèl rad. Nan ale nan pwogram. Konprann? Wi ou fèt pou achte bèl rad. Paske ou travay di pou sa. Konprann? Men, sou gen 50, sere 25. Fè depans a 25. Si w gen 20, sere 10. Fè depans a 10. Ou konprann? Sa se bil yo. Leta li menm e pa fè la fò kado se ou k ap fè l kado paske se ou k travay pou ba li. E pou l fè vil kote ou ye a pi bèl. Ou konprann? Se leta pa nou an ki pa konn sa pou l, sa pou l fè. E nou menm nou deja fin gate deja. Nou bezwen yon jou pou nou gen yon prezidan ki fèm. Yon prezidan ka fè nou peye bil. Yon prezidan ka fè peyi nou mache. Yon prezidan ki pa rete sou lòd lòt peyi. Yon prezidan ki kwe pou l gouvene peyi l. Menm jan avèk Paul Kagame. Yon van. Paul Kagame. Yon prezidan fèm. Ou konprann? Li di, bandi depoze zam, ou byen vin chwazi plas ou nan gouvènman. Si ou pa vle, sa k pran se pa ou. Nou bezon prezidan konsa. Lontan Moloskot ap goumen, Fènando ap goumen. Ou konprann? Lontan, ti mesye, la jenès yo ap goumen. Ou konprann? Mesye la jenès yo, bèl bagay, bèl travay. Konprann? Yo pap kontan non. Men, yo pap jann ka kontan paske yap fè kòb la nan sa k pa sa. Wi, nou gen mizè nan peyi nou. Wi, politisyen yo pa ofri nou anyen. Men pou nou rive ki sa pou nou fè. Fò nou travay di. Fò nou lite, fò nou goumen ak lavi. Pou nou ede tèt nou vanse. Mèsi. Bon, se la m tap kite nou. Konprann? Ti video a se pou nou. Pase l pou mwen. Roulel pou mwen. Banm ti al subscribe paj la. Konprann se sa kap edem anpil. Mèsi.